E yo pa avèti yo, yo vin kraze. Ou menm kòm otorite, kòm premye sitwayen, ki sa bagay la ye? Mwen panse nou pa ka fè sa k biza ni sa k kontrè a lalwa. E dezòmè majistra pa t ap janm ka pran dispozisyon mete moun sou yon plas piblik. Lè n konsidere sa yon plas piblik reprezante, yon plas piblik se sant de lwazi tout yon kominote. Se kote pou moun vin divèti, vin rekreye yo. Donk jodi a nou pat ka pran pou nou te ka kodifye l an machin. Donk kouman se moun yo te la de fason sikonstansyèl pa rapò a rantri lekòl la. Yo te sou twotwa la. La etan lamèri te mande pou yo bay twotwa a e yo te epapiye anndan plas la. Men se te de fason pwovizwa. Donk jodi a m panse sou kri kominote a li pa bezwen fè santi. Donk konjwentman avèk la. Mèri, lapolis e tout enstans konsène yo, nou nou mande moun yo pou ke yo fè plas nèt, nou panse sa a n ap fè li de fason konfòm, san vyolans e vwala nou te pwosede a en konsta e nou te some moun yo de fason global e pou ke yo te fè plas nèt. Donk jodi a m panse nou nan faz egzekisyon, donk nou pa vle pou nou di moun yo sòti la sen e sof paske la pa pou. fè mache e de fèt nou la e m panse e jan w ap gade la a moun yo kòmanse ranmase bagay yo yo prale. Prezan ki kote nou prevwa voye moun yo la? Donk m panse e yo te la sou yon kad enfòmèl donk m panse se yon kote yo te ye yo te vin la kote yo te ye a. yo ka toujou tounen kote yo te ye a annatandan e lanmè regade ki lòt bagay ki ka fèt pou yo. Nan twalèt, nan fè tout bagay. Anbyen ok, desizyon an se se dènye jou an nou sa pou nou.

Sa se pa ou menm ki te mete moun yo sou plas la? Wi, nou jete akizasyon sa a paske Lamèri pa t ka pran dispozisyon mete moun sou yon baz piblik. Sa a se anòmal. Jamè pa. Nou menm konsyan sou sitiyasyon moun yo pa rapò a twotwa a e ki te nan yon moman byen espesifik kote te gen rantre de klas, kote gen ti bagay yo ki te epapiye sa e la. Donk, an atandan nou te di moun yo chache yon espas kote pou yo loje yo e la etan yo pran le malen plèzi yo vin erije sa yo gen kòm pwodui sou plas la.
Gen yon granmoun ki t ap di ke plas la poko menm fini, lameri pran desizyon pou pentire l. Ou devan laprès jodi a, ou ka di yon pawòl sou sa? Bon, pou mwen se yon moun ki ka rive majistra, se yon moun ki pizouwen sène sètèn choz. Donk jodi a yon plas ki poko inogire. Se fè dil pou l ta va ap penti. Epi lameri pa okouran. Absoliman. E nou te bay dè esplikasyon a lapui. Donk jodi a se de moun k ap fè matrakaj politik. Yo sèvi avèk tout bagay o de mande otorite ki la yo. Donk otomatikman nou te vi sa k ap fèt la kòm sitiyasyon. Nou te entèvni, nou te stope kesyon penti yon tiyès pèsòn ta fè. Donk son dam de pwatik chak fen dane ki vin. E Wanament ki son Wanamentè kap viv Kanada e tout kote li wè ki gon sans anòmal e pa rapò a vil la ki sal ki gen de pratik li pentire yo. Li sèt alò ki te vini e nan sousi pou make prezans li nan vil la pou montre a ki nivo lap ede kominote l li te oze l fè sa san l pat rann kont ke li pa gon tèl pwografi.
Sèlman moun ki sou plas yo n ap manyen, moun twotwa yo? Non, m panse se ni twotwa ni plas la n ap manyen nèt. Tout kontou plas la nèt. Se sa, twotwa e anndan plas la. E kanta ti machann nan mache Wanament lan ki di yo vann espas nan mache a? Non, m panse m pale de sa yo deja. Kilè? Donk gon gwoup de moun ki dèyè mouvman sa yo. E gran etònman, ou jwenn de moun ki avize, de moun ki avize, de moun ke n pa ta rive imajine. ki dèyè yon tèl inisyativ. Donk se yon kanpay de machinasyon k ap fèt kontre katèl minisipal la pou la senp e bòn rezon gen de moun ki te anvye vin majistra ki pa la, yo sèvi de tout bagay pou montre a yon sèten nivo nou se de moun ki irèsponsab, ki enkapab. Donk yo di a moman se yo pa vann plas nan nivo mache, espas piblik yo ankenn moun pa abilite pou vann yo, m ap ki di nèg yo sa si yo pa t konnen. Èske yo mete machann pwason yo deyò? Non, absoliman, absoliman. Èske yo mete yo deyò? Absoliman. E pa gen okenn machann pwason ki deyò deja. Men, sepandan, Lameri gen dispozisyon la pral pran sou fason moun, pwason sa yo ap vann. Paske kote moun sa yo ap vann nan, li pa reponn a nòm yo. Nivo ensalubrite ki gen la a, mache pwason an vin tounen yon sous de kontaminasyon ki mande aske yo revize yon lòt espas pou yo. Ann atandan, yo ankò la. Nou menm, n ap gen pou n travay pou n chache yon kote pou n mete yo avan menm nou retire yo. Men, se sèten lamèri ap panse pou retire moun yo la paske moun yo la pa reponn avèk yo. Men espas ki bò kote yo a, ki sa n fè avè l? Èske se yon lòt moun nou bay li oubyen lamèri k ap travay avè l? Non, pa gen espas, pa gen yon moun yo deplase. E kote machann pwa, kote mache pwason an te ye? Nan kontou mache pwason an, te genyen de moun ki te okipe espas sa a, ki te vin pran fatra, lamèri te retire fatra a. Aprè yo fin. Moun retire fatra a, moun sa yo ki te gen espas la, moun yo vin rekipere espas yo. Donk pa kontrèman a sa moun ap fè kwè ke lamèri vann nan, yo pa ka vann espas piblik. Se lwe lamèri lwe yon tyès pèsòn espas pou ennan, renouvlab, chak ane fò l al renouvle l. E moun k ap konstwi sou nan espas sa yo? Moun sa k ap konstwi a li ranpli kondisyon pou l konstwi paske se yon moun ki te deja la deja, ki gen yon kontra lamèri te fè avèk li. ki te deja la deja, ki te genyen pye dada la deja, ki te genyen yon makadam ke li te deja koule la nou te vin retire fatra, se fatra ki te monte sou li, e a o de la nou vin retire fatra a, li menm li vin pran pozisyon ke li te genyen. Donk m panse sa yo se bagay e kominote a ka temwaye. Donk e anpil machinasyon ap fèt avèk sa, e nou menm oze tande gen de moun ki pran moun e ap pran mo, mete mo nan bouch yo pou fè kwè ke lamèri ap vann plas nan mache a. Donk nou demanti sa fòmèlman. E nap mande moun sa yo a bay tèt yo lòt okipasyon paske jodi a yo pa kab sèvi avèk sa yo pou detwi karaktè moun.
Wi nou konnen yo paske yo se de pèsonalite ki te nan estasyon radyo. Genyen yo nan stasyon radyo ou tande yo e gen nan nou la ki rapòte yo. Gen nan nou la kòm rapòtè ki rapòte yo. Wi gen de rapòtè.
Gen nan nou la ki rapòte yo de sa. Donk jodi a mwen menm mesye vle ke nou pa sèvi de sa yo. Jodi a l enpòtan. Se omwen pote de kritik konstriktif ki ka ede kominote a avanse olye ke nap detwi kominote a avèk sa nap di ak avèk sa nap fè konprann. Se pa nou menm ki fè kwè ke mafya a vann, yo menm yo di nou mafya vann. Nan, nan sa yap di fòw verifye, fòw verifye e sou sa ou verifye pou bay enfòmasyon. Si yon enfòmasyon pa verifye, i pa swanye, ou pa gen pou divilgel. Lè w divilgel san l pa swanye, ou koze di mal a la sosyete. Ok, mèsi.
Pase la, ou nan vez kouye sant twalèt, sant fatra la anndan la. Se la ou te gen pwese de. Retire moun yo sou plas la e pa selman solisyon an. Non, e pa solisyon an. Pandan majistra a fin retire moun yo sou plas la, majistra a dwe fè, fè, fè e sa k rele kontinite plas la. Pou l, pou l, pou l fini l. Se sa ke m ta mande pou l fè. Men, si l pa fè l, si majistra pa fè l, se lave mesye a atè. Men majistra la wi.
Onorab.

Se pou wout la pou mwen fè gen dwa sa pou reklame se pa pou sa ebyen m ta swete avan mwa jen an antre pou fè travay se paske gen anpil nèg ki nan tèt peyi a ki di yo se lidè se afè pa yo y ap jere se pa pou di se afè pèp si se te afè pèp nèg yo t ap jere nèg yo te dwe bay moun yo yon avètisman avan yo te vin kraze bagay yo la. Nan Dominikani se bagay moun yo san avètisman.